Alo alo alo tout moun, mwen se Erika e wap gade Koze Urbain sou platfòm Netalkole Media. Bonswa a tout moun kap gade emisyon sa, mwen kontan avè nou e jiska prezan nou la nap vanse. Jan mwen sot di mwen rele Erika tout nonm se Erika Julie Jean Louis. Pou mwen Erika se yon non ki mache avèk pèsonalite m sachan ke Erika nan li menm se yon non ki atribye a de moun ki emosyonèl, ki tenas tou, ki afektif etou e trè de karaktè mwen vreman sanble avèk prenom m. Pou mwen menm se yon non ki. ki totalman di jan de moun mwen ye a. M panse premèman an tanke Ayisyen son peryòd ki trè trè difisil sachan ke tout aktivite yo an ralanti, bon, preske pa egziste ditou, san konte. Ayiti te deja manke opòtinite, la a li vin bokou pli difisil. Antanke manman k ap gen pou voye pitit li lekòl eksetera eksetera, n'en parlons pas. Kounye a antanke atis, m panse ke se youn nan sektè ki plis touche nan koze ensekirite an paske nou menm nou se, nou travay prensipalman nan nwit e nou konnen ke pa gen vi nokturn depi plizyè lane an Ayiti. Donk se Se yon moman trè stresan e sitou ki pa vreman ba w anpil espas a kreyasyon. Paske se vre ke anpil fwa gen anpil atis ki kreye nan moman nwarsè eksetera. Men jan peyi a ye la kote ke ou pa janm fin soti nan yon difikilte anvan w antre nan yon lòt. Koze kreye an Ayiti se pa yon bagay ki lejè ditou. Wi, mwen di li souvan, mwen se yon atis plidisiplinè paske jisteman mwen travay nan plizyè branch ki nan koze atistik. Mwen se komedyèn, aktris, chantez, dansez e koregraf. Donk, se de bagay ke mwen fè an pwofesyonèl. Se de... branch nan koze atistik la ki pèmèt mwen kolabore avèk anpil moun ki jisteman fè gwo travay nan domèn sa yo. Donk, lè w pliridisiplinè, se lè, vwala, ou manyen plizyè branch nan yon domèn oubyen nan yon lòt. Mwen fè eksperyans sa avèk Siromyèl ki deja yon eksperyans ki te trè anrichisant, nan la mezi ou sa te pèmèt mwen fè konesans avèk mond mizikal la plis. Men difikilte yo rete menm, menm si se te siwo myèl, menm si se pandan mwen an solo, yo toujou rete menm, toujou gen difikilte pou jwenn de patenè pou kolabore, ke se swa nan koze finansman, ke se swa nan lòt domèn tou, tankou pèfòmans, eksetera. E kounya, jan nou sot di l pa rapò avèk ensekirite an, li vin san fwa pi difisil ke avan. Donk chanjman yo anpil, men jiska prezan nou pa rapò avèk tout sa kap pase yo, m vreman santi mwen an ralanti. M kontinye ap vanse menm si ti pa yo piti. Efektivman, si m te gen pouvwa son mizik ki soti nan memwa de manman m ki te mouri 2021, 12 fevriye 2021. Gras avèk Orloff Rija ki ekri mizik sa ki konpoze melodi an tou mwen ta pral kapab kanalize chagren sa ke lanmou an te pote nan lavi mwen e se te youn nan premye zèv ki ta pral soti ki ta pral pot non Erika pou kont li lè m pale de pot non Erika ke m pa Soti nan tanke chantez siwo myèl, m pat soti nan tanke e chantez on gwoup ou kwakseswa. Byen sur se pat se te pwodiksyon standa, men se te on mizik ki te soti anba non pa m. Donk se te mizik Erika soti ke Olofri Jak te konpoze sou li e pou li. E s on mizik ki te pèmèt mwen. Ki te pèmèt mwen viv tristès mwen yon lòt jan e kapab tou pote yon ti mesaj pou moun ki te pèdi moun sitou nan 12 janvye paske sachan ke se nan peryòd sa ke m te soti mizik la tou. Fò m di ke pa t vreman gen twòp difikilte nan tranzisyon. Siwo Myèl e Erika antan k atis solo, poukisa paske byen avan ke Erika vini parèt tèt li antan ke atis solo te gen ti kèk ti difikilte nan Siwo Myèl ki pa t gen rapò ansanm avèk relasyon antre nou men pito avèk le fèt ke sètèn nan mizisyèn yo t ap te oblije deplase e nou konnen lè w pa ka lè w nan yon strikti kote ke pa gen anpil fi ki enstrimantis li bokou pli difisil pou ou kenbe yon pwojè ki san pou san fanm. Donk kijan sa te pase, m pa pral di li te senp men avèk Zagalo ki te, ke nou te kòmanse kolabore depi nan Siwo Myèl ki te la pou mwen, sa te fè ke youn nan premye pwogram mwen te jwe se te Tout pou yo ki te yon pwogram ki te fèt. nan pou pou ede viktim 13 out ane dènyè nan koze tranbleman tè si m pa twonpe m de dat donk m mèt di sa te fèt tout an dousè avèk de moun ki te la pou mwen e ki te sipòte m. Jan m toujou di l kòz feminism kòz fanm pa yon kòz fanm sèlman. Sa m vle di, se ke son kòz moun. Anvan ke m son fi, m son moun. Donk mwen panse m pa t bezwen vreman pwogram Girls Power a pou m te pale de enplikasyon m nan tout sa ki gen rapò avèk defann dwa moun sou anpil. nan anpil koze sou anpil nan anpil domèn e pèmèt ke moun yo konprann ke jisteman koze fanm se koze moun avan tou. Eske se yon fason pou mwen angaje m de manyè ofisyèl? M pa se yon moun k ap pran l konsa men m pa t janm kache le fèt ke m se yon moun ki kwè anpil nan dwa fanm, m se yon moun ki kwè anpil nan entegrasyon fanm, m se yon moun ki kwè anpil nan Konsidere fanm tankou moun, sa ki vle di ke lè m plis anvi yon moun di m, ou fè tèl bagay byen, ou sa w fè w ap fè l byen olye moun nan di m, ou fè tèl bagay byen pou yon fanm. Paske se kòm si li redui tout sa m ap fè avèk sèks mwen. Donk m pa t vreman bezwen pwogram sa pou mwen te, pou piblik la, moun ki suiv mwen deja, moun ki abitye suiv mwen, moun ki ki konnen travay mwen, konnen ke zafè kòz fanm se yon bagay ki pote m a kè. Eske se yon mank parapò avèk Siomel? Fò m di w Siomel manke m anpil paske se te premye eksperyans, premyè eksperyans djaz ke m ta pral fè e se te yon eksperyans ki te trè trè bèl la mezi ou medam yo te trè solidè, yo te akonpanye m, yo te la, yo te anbrase, anbrase m antanke chantez e nou te gen yon bèl alchimi antre nou. pa sèlman sou sèn paske gen anpil nan nou ki te ki trè pwòch donk nou pa fè l nan se seryèzman ke men sa te fè m plezi ke gen nan medam Simonel yo jou sa a ki te sou sèn ansanm avè m. Efektivman ane sa nan festival Nègès pa won mwen te gen chans travay avèk Natania. ki yon moun ke m te konn gade de lwen pa rapò avèk travay li, travay de memwa li nan peyi lòt bò dlo, pa rapò avèk sa li menm an tan ke atis plastisyèn li te pote nan koze ar an Ayiti. E pou mwen non sèlman patisipe nan yon festival feminis te reprezante anyen, anpil bagay pou mwen, pandan te reprezante anpil pou mwen, men anplis li te Banm opòtinite pou m travay avèk yon moun ki pèmèt mwen wè anpil bagay sou yon lòt ang. Pa egzanp, tematik lan se te otou de cheve, otou de kwafi, otou de très. Li te pèmèt ke mwen kòmanse gen yon lòt rapò ansanm avèk fason mwen wè cheve m. Se pa ke m te gen yon move rapò avè l, men an n di pito gen de bagay li ouvè zye m sou yo anplis. pa rapò avèk pitit fi m ke m ap penyen chak jou pou voye lekòl, pa rapò avèk tèt mwen ke m ap penyen, pa rapò avèk très ke m ap pote, pa rapò avèk petèt yon fo cheve ke m ap pote. Youn nan bagay ke l te di m ki rete nan tèt mwen se ke trè souvan yo rapòte kwafir nou sitou lè n ap mete lace paske m toujou di sa nan anpil entèvyou m ale, mwen vrèman plis.

Ou lè wap gade byen, koze kapab met yon cheve swa lè w vle, mete tres, mete yon fo lòt, kale tèt ou, koupe cheve w fon koup, li fè pati de transfòmasyon, de kapasite ke fanm nwa genyen pou li pran diferan kwafir nan diferan moman, jan l vle, lè l vle, jan l kapab. Donk, an reyalite, emm. Koze oksidantalize nou an, li vreman pral egziste lè ou menm ou pral vin pa ka pase w de cheve swa sa. Li pral vin la lè ke ou twouve ke w bèl ke lòske w mete cheve swa sa. Donk ke w ap prè pou w abime pwòp cheve nan tèt ou paske se cheve swa sa w twouve ki ale ansanm avè w. Donk tou sa se pou m di ke odela de tout sa li eksperyans sa pote pou mwen nan karyè pa m paske Vwala antanke komedyèn, antanke pèfòmez, se ton pèfòmans, antanke pèfòmez li pote plis pou mwen, men Natania antanke pèsòn, antanke atis, son moun ke mwen aprann anpil, anpil, anpil diran konvèsasyon ke mwen avèl genyen. Abityèlman yo toujou mande m èske Erika plis chantez ke dansez? Mwen menm pèsonèlman m panse ke chak moun ki ap evolye nan yon domèn atistik la ta sipoze gen, gen. Yon plis nan chak branch sa yo. Gen pil, m panse ke nou fè eksperyans sa, pa egzanp yon atis tankou Eddie Murphy nan Dream Girls, nou wè Eddie Murphy k ap chante. Alò ke nou te souvan wè l nan koze imou, nan koze fim, nan komedi eksetera, de fim a aksyon, komik etou. Men nan Dream Girls, si nou gade pèfòmans Eddie Murphy,

Mwen panse ke chak grenn atis ta sipoze kapab ofri yon package, pa yon sèl bagay. Sa se sa mwen menm mwen kwè ladan. Kounye a eske m plis chantez ke komedyèn ou vis vèsa? Non m pa panse sa sof ke jan m toujou di l a chak peryòd nan lavi w, a chak etap ke w ap pran, anpil fwa fokis ke tèl domèn pral bezwen, Li pral mande pou nan moman ou pran de desizyon sou an di kalite travay ke w pral gen pou bay, mande pou fè de fokis sou tan ke w pral bezwen jisteman pou fòme tèt ou nan yon domèn oubyen nan yon lòt. Paske si antanke aktris pa egzanp, si mwen pral fon. Mwen pral fon long metraj, mwen son long metraj an tan ke aktris prensipal, li mande yon nomb d'heures de travay e sa ka fè ke m pa ka ekri mizik mwen yo, sa ka fè ke nan peryòd sa m pa ka antre nan stidyo. Donk m panse a chak etap e a chak travay ke ou menm antan k'atis ou pral founi li mande yon nomb d'heures de preparasyon e sa tou mande de sakrifis e de konpwomi pa rapò a youn ou lòt branch ke Ki wap travay ladan. Bon, fò m di ke apre pran menm ki soti resamman, ki soti 21 me an la, mwen gen lòt pwojè, men mwen toujou evite pale de yo, pou ki sa, paske m gen de difikilte ke an tank atis, m ap rankontre, ou di mwen tout atis an jeneral ap rankontre, ki fè ke lè ou. ou bay yon deadline pou yon zèv e ke l pa sòti, li vin fè ke w parèt tankou yon blofè, tankou yon blofez, tankou yon moun ki pa respekte pawòl li, e m ap eseye evite sa, paske youn nan bagay m anvi vann moun k ap gade m yo, paske se sa ki enterese m, se otantisite m, e youn nan bagay ke m panse ki fè de mwen moun mwen ye an, dabò, m pa ko menm pale de atis lan, se kapasite m genyen jisteman pou mwen. onèt e eseye gade yon maksimòm de senserite nan sa m ap di, nan fason m ap di l, nan sa m ap fè. Donk, wi gen lòt pwojè ki ap finalize, gen lòt pwojè ke m antreprann depi bèl lurèt, men etan done ke gen anpil faktè ki pa depann de mwen, mwen pa kapab di si n ap jwenn albòm, si n ap jwenn mixtape, ki sa n ap jwenn, ki sa n ap jwenn. Mixtape ou kwakseswa, EP, m pa konnen, m pa ka di l, paske gen anpil bagay ki pa depann de mwen. Pou mwen nèt ansanm avèk ou, èske gen youn nan yo ki enspire m? Pa vrèman, men m renmen Emeline Michel anpil. E erezman m te jwenn chans li sou sèn ansanm avèk li desanm 2019, si m pa twonpe m, e ki te pral youn nan pi bèl eksperyans ke m fè nan karyè mizikal mwen. Men non, M renmen yo tout, mwen prefere Emeline dans le sens ke Emeline pratikman berse anfans mwen, manman m te renmen Emeline anpil, manman m te konn pale nou anpil de Emeline, epi mwen trouve m sèl sou sèn avèl donk li manke m, men m pa vrèman enspire pa youn nan yo. Youn nan diferan difikilte ki genyen kounye a se ke tout moun bezwen fè, kòm si pa gen koze repètwa ankò an Ayiti. Sa m vle di se ke trè souvan nan lòt peyi yo, sou lòt mache yo, ou konn wè pa egzanp gen de chantez de djaz, gen chantez ròk, gen chantez pòp, yo gen ti de kategori, gen kategori pou yo. Malerezman, aktyèlman la gen yon vag konpa ki atake tout moun, tout moun ap chante konpa, sa ke m pa, m pa twouve ki yon move bagay. men m twouve ki vin fè manke divèsite nan diferan lòt janr miskal ki gen yo. Donk mwen pa panse vrèman ke youn nan moun sa yo nan range mizikal ke mwen ladan l lan. Sa pa vle di ke m pa ta ka fè yon featuring. Pa egzanp, m renmen vibe T-Fan anpil e gen mizik T-Fan ke m te entèprete. Le mwen m avek ti omel te sou sèn e m panse on featuring ansanm avek ti fany tap enteresan anpil. Eske m ka an di ke m panse m panse vibe nou tap byen kontre hehehe menm si on moun tankou Misty Jean aah se tap le top de top. Si se pou rive sou mwen plis map toujou kenbe mizik sim te gen pouvwa paske janm di nou se yon se pat yon mizik ki te ki te kem te chante konsa konsa li te chante pou manman m e manman m se pa sèlman paske se manman m nan manman m se te yon moun se te zanmi m se te baz mwen se te moun ki te gen dwa pat dakò avèk chwa m men ki aksepte l se te moun ki te pale avè m tankou de granmoun se te moun Kantik ke m te remake ki te pi vrè nan lavi m paske m poko janm wè manman m ki fon, ki fè ipokrizi avèk yon moun depi lè m ap leve. Si manman m pa ka di w bonswa, l pa di w bonswa. Si l pa ka, si l pa ka salye w, li jis pa salye w. Donk manman m te rete, odela di fèt ke se te moun ki te fè m nan, li te rete yon moun ke m te admire anpil parapò avèk tanperaman l, parapò avèk fòs li paske m leve nou san papa, papa m mouri m potko gen 8 an. Donk, mwen panse si m te gen yon mizik ki plis pawòl li rive sou mwen, ki plis pawòl li di m yon bagay, san ezite, jiskaprezan l ap, si m te gen pouvwa, sa se te pale de manman m. Kisa Ayiti ka atann de mwen? Mwen, pèsonèlman, mwen gen kèk ane, lè m ap gade annaryè, mwen te konn di ke Nou chita trop ap tann kisa ayiti ka pote pou nou nou pa bay vreman men nan moman sa rive la kisa ayiti ka atann de mwen nan 10 ans m espere ke map youn nan moun oubyen moun ki pèmèt ke Ayiti rantre vreman nan entènasyonal la. Lè m pale nan entènasyonal la, menm si se antank aktris, dayè m se yon moun ki gen rèv pou mwen gen etwal mwen sou Hollywood Boulevard, m espere ke nan moman sa lè m ap fè diskou m nan, m ap ka fyèman di ke m se ayisyèn. Menm si se pa nan dizan, menm si se nan kenzetan, men se youn nan rèv ke m genyen, yon bay ede Ayiti genyen. non l ki kontinye ap flote nan koze kiltirèl paske se se m mèt di jiskaprezan se sèl bagay ki re ki rete nou lè w gade aktè tankou Djimi Janvye lè w gade Rutshelle Guillaume ki sou mache entènasyonal la k ap fè deba ekstwòdinè lè w gade diferan menm si anpil fwa se de atis ki dorijin ayisyèn M panse kèlke pa sa pèmèt ke Ayiti rete yon yon ti etensèl toujou ki pèmèt ke li li li egziste antanke nasyon, antanke pèp e m swete youn nan moun ki kontinye pote ti etensèl sa nan nan domèn atistik la. Tanm janm te dil wi m gon tifi koukou mwen Iva li gen 6 lane sa humm sim gon mesaj m tap pote keswa pou li keswa pou lòt tifi oubyen pou ti gason yo tou paske m panse gon nesesite kounya pou leve tifi yo byen men ti gason yo medam sitou medam ki kreye anpil nan koze feminis an Ayiti ki ap goumen pou koze dwa fi m pase tout travay la se nou menm ki pral fè l avèk ti gason ke n ap leve yo. Donk, si m gon on pawòl an jeneral ke m ap bay ki swa ti fi ki swa ti gason, se fokis, kite bagay yo vini. Kite bagay yo vini men pa chita tann yo dan le sans ke tout sa w bezwen, tout sa w renmen, tout sa w vle, fòk ou konnen, fòk ou konprann ke gen yon maksimòm de travay fò fè pou li, gen yon maksimòm de sakrifis fò fè pou li e a chak fwa ke w ap anvi bite. Se jisteman kote ou vle ale a ki pou pèmèt ke ou pran ti poz pou ou pa abandone. Viv rèv nou. Pandan nou timoun, pandan nou piti, ni la a se nan moman nou gen de rèv le pli fou kwa, de rèv le pli ekstraòdinè ki swa, paske se nan moman ke imajinasyon nou poko vreman gen bagay ki kache l. Donk, pa kite rèv sa yo mouri paske pa janm gen rèv ki twò gran. Nouri yo. Reyalite n ap viv lan, se vre ke li pa ba nou anpil chans lè nou ann Ayiti, men konprann ke fokis nou, detèminasyon nou se sa k ap pèmèt ke pòt yo ouvri ofiw e amezi e konprann Sitou konprann ke pa janm gen anyen ki fasil. Donk difikilte la jisteman pou pèmèt ke w apresye chak pa ke w fè. E chak echèk la pou pèmèt ke w apresye chak reyisit. Donk, fonse, pa tiye rèv nou. An n di pito, fè yo pran fòm moman n ap viv la. Pèmèt ke yo evolye avèk moman n ap viv la, avèk kote n ap viv la men pa lage. Mèsi mèsi koze Urbain se te vrèman yon plezi pou m te ansanm avè nou. Anpil lanmou pou nou e pa bliye ke nou ka swiv mwen sou tout rezo sosyo yo tape Ericka ERICKA underscore Julie sou Instagram, Tik Tok. Twitter, YouTube li nou make Ericka, E-R-I-C-K-A, epi Facebook menm jan. M renmen nou anpil e a yon pwochèn fwa.